Janm di la Paris Saint-Germain se desepsyon an, Messi son echèk nan Paris, men son echèk antre gimè, m pral di poukisa. Premyèman, yo te atann anpil nan men l, notamman dirijan e piblik.
An 2 fwa Messi la yo pa repase menm jan nan Lig dè Chanpyon, li pa di donk li pa li pa arive chanje lòd dè choz. Men konnya la tou, èske yo te mete l nan kondisyon pou l te ranvèse lòd dè choz? Non. Paris pat mete pyès jwè nan kondisyon pou te ranplase lòt. Depi lè Messi vini, Messi pa vini an mèt ekip. Ekip pa pou li. Se yon moun ki vin fè yon djòb. Se yon djobè.
Se yon djobè ke yo pa mete nan kondisyon pou l fè djòb li a. E yon jwè ki vin jwe nan chanpyona, piblik pa l ap sifle l. pandan ke lè l sou lòt teren yo se chouchou l ye, e n ap wè pèfòmans Messi yo pi bon an deyò de Parc des Princes ke nan Parc des Princes la. Paske nan tout lòt teren an Frans yo, yo respekte Messi, an Frans, ilè vrè ke se yon jalouzi ki vin mennen koup di mond 2018 la, alo 2022 a, m ta p di 18 desanm, ki vin fè ke moun yo vin gen yon jalouzi ki pa janm, e ki vin fè maraj la kraze nèt, epi dezyèmman dirijan Paris yo k ap eseye. jere ka Mbappé a. Messi balon dò li pa fete, Paris pa fete l. Messi fifa de best, Paris pa fete l. Okontrè fransè se pi ap voye. Non Messi poko balon dò. Non non non non non map pale w de non fifa de best la Messi. Alò li fini meyè vè mondyal la, voye pye. Ki kote l soti la fè pèfòmans mondyal la nan Paris Saint Germain. Men eske Paris Saint Germain te janm mete l nan kondisyon pou l fè sa l fè yo? Jamè. Misye ret yo pran misye kòm yon lyetnan. Yon nèg ka pa janm lyetnan nan vi l. Li te lyetnan lè l te fèk kòmanse. Li te lyetnan Ronaldinho. Lè l te fèk timoun fèk kare nan karyè l. Apre sa li menm se jeneral li ye pou tout rès vi l. Yo pa janm mete l nan. Ou pran yon jwè ki poko janm sou le plan entènasyonal bay yon gwo rezilta. Byen ke mwen menm mwen toujou di 2018 se Mbappé ki meyè jwè chanpyona sa. Men yo pa t ba li l. Si yo pa ba li l sa vle di ofisyèlman yo konsidere ke se pa li ki mennen Lafrans la. Kounye a Paris Saint Germain li menm an Ewòp, Mbappé poko janm mete l nan yon kondisyon pou l meyè bitè ni koup dEròp, ni ranpòte chanpyona a. Li poko janm nan yon pozisyon pou l fini dezyèm nan balon dò. Men l ta pral fini dezyèm la, men Haaland pral dezyèm sou li. Misye kontan. Sa vle di ou konn ou gentan konn kounye a, Haaland pral fini dezyèm sou li la. Sa vle di donk menm dezyèm li poko ye nan yon klasman balon dò. Bon nèg mesye. Men mezanmi a dezam Alan ap fini vre a di nou kote Alan te ka fè batay la si Alan te kraze real epi nan kep la la li te fò tou le 2 gòl nou gou nèg an yo se li ki te fèl petèt ke li te kapab chanje vòt kèk nèg men Alan pap vote pap chanje vòt okenn nèg non tout nèg kap vote mesye yo ap toujou vote mesye yo Alan pa met dout nan tèt yo gade ki vin fè ke men Alan ap ranvèse Mbappé. Lap pran dezyèm plas la sou Mbappé. E sa sèlman Haaland ap fè, men Haaland pap fè anyen anplis non. Messi ap Ballon d'Or. E sa fè m ta al antisipe sou bagay Ballon d'Or a. Men gade pou wè. Messi pote manje nan kay la. Li vin nan koup di mond pa gen fèt. Okontrè moun se boude yo boude. Li vin nan fifa de best pa gen fèt. Li vin avèk meyè spòtif de lane pa gen fèt. Nèg yo pa la fè Messi. Messi pa lakay li. Nèg yo se Mbappé yo vle. Mbappé double Cavani

Se mesye ki òganizatè de je ekip la se pa li pou aksyon yo pase. Mwen menm se kisa? Nou tout dakò ke Messi echwe nan Paris Saint Germain. Men gon bagay ki trè klè sou ka Messi a. Tankou ann pran pa egzanp sezon sa. Ou analize moun nan an fonksyon de kisa l konn fè.

Mwen pa ti konprann non. Sa se pratikman menm bagay la. Sa di gen yon. Pa Griezmann nan se gwo bagay li. Wi, Griezmann se 15 gòl, se pa 16 gòl. 15 gòl, 16 pas. Griezmann fè yon ekselant sezon. Nèg yo ap bay de kalifikatif pou jistifye ekselant sezon Griezmann. Yo menm ap pale de meyò jwè chanpyona espanyòl la. Se sa ap di fransè yo. Epi Messi fè 16 gòl, 16 pas. Bon, kounye la, gen moun ki kapab di w de lòt kote, Mbappé, eksetera, men, yo korije ka yo an fonksyon de ki sa w ye. E mwen menm mwen di sa, Antony k vini nan Manchester United pou 100 milyon ewo a, poko janm fè yon sezon konsa nan karyè l. Yo achte l pou 100 milyon ewo. Si se nenpòt jwè de 22, 23 zan ki fè sezon Messi a, United ap pran l pou 120 milyon ewo, Liverpool ap bon gad Darwin Nunez. Sa di yo korije ka w an fonksyon de kisa w ye. Kounyela, mwen menm, mwen kwè ke nan ka Messi a, efektivman, si pa gen rezilta, si atant pa konple, dwe gen siflè. Mwen mwen konn wè Santiago Bernabeu ap sifle moun men kounyela lè w fè l sou yon sèl moun pandan 19 match wap resevwa nan chanpyona a se movèz fwa paske mwen menm mwen bouke wè Verratti menm dènye match yo jwe a Verratti fè yon kado. Mwen mwen bouke wè Verratti k ap fè dezòd. Marquinhos konn bay ti pwoblèm pa l tou lè l rete. Mbappé, se pa tout match Mbappé. Si Mbappé t ap fè gòl Messi yo, Messi t ap fini avèk 25 gòl, 25 pas wi. Li pa kapab, li pa kapab se yon sèl moun. Mwen mwen plis kwè se yon kont a rand. Sa vle di, se yon bagay klè nèg yo di bon nou sible sa. Men l pa bon. Wi Messi echwe paske nan ka Messi an, Messi pa ban m posibilite pou m defann li. Sitou nan lig dè chanpyon. Paske m te gen dwa di, a, Messi fè tout sa pou l te fè, men se Paris ki pa reponn. Messi pa fè sa pou l te fè kont Real, li pa fè sa pou l te fè kont Bayern. Donk Messi anndan echèk lan, e li menm sou le plan pèsonèl, ou pa kapab pale de match referans pou Messi o nivo ewopeyen. Men kounye la nèg la se yon imen li ye. Lè nèg la pa nan yon kondisyon adekwat pou l eksprime l, tout la sent jounen se siflè, yo pa ba l mwayen. Paske se ki sa? Mwen menm, gon bagay ki klè. Gen de ti machann mikwo, sou li sèlman yo, bon, sa yo pral fè kounye a? De nèg sa yo. Gen de bagay. Sou li sèlman yo fè emisyon.
Gon bagay ki klè.
Marseille kont. Paris. Mbappé fè 2 gòl 1 pas. Messi fè yon gòl 2 pas. Tout glwa pou Mbappé. Ebyen la une paka paka di le roi a matirize e Marseille. Ou byen bay tout kalifikatif pou jistifye gwo match lan. Pouki lòt lan fè yon gòl 2 pas se vre 2 gòl gen plis pwa ke 2 pas an n di l konsa men atansyon. Paske se vre Mbappe al jwe. M pa kwè se konprann non. Pas Mbappe bay e Messi l jwe, sa vle di foto yn nan te kapab gen 2 jwè ki nan yn nan ki kraze l. Epi gon match ki fini 1 a 0 Paris Saint Germain pèdi, m kwè kont Rennes. Foto Messi gentan moute anlè. Mbappe rantre, Mbappe pat kòmanse. Messi bay Mbappe yon boul devan kan an. Lè pou mete l deyò an. Misye mete l deyò a.
Epi se imaj Messi avèk Neymar ki parèt pou jistifye ke nèg sa yo pa bon. Mwen m pa vin defann moun men mwen klè ke Messi echwe nan Paris Saint-Germain kote ke pa gen pyès match referans an Europe. Ou kapab pran pa egzanp City an, 1 a 0 an men se gòl lan ki te sove match Messi an. Dayè nou te fè deba sou bagay sa. Men li pa posib pa gen pyès moun ki nan yon enstitisyon. Epi pou patwon enstitisyon ap mal viv avè l, pou ap mal fonksyone avè l, moun nan enstitisyon ap mal fonksyone avè l, pou panse ke pral gen rezilta ke w bezwen an. Epi, lè m soti nan Ikadi, m ap gade Ikadi k ap kraze chanpyona, l ap fè gòl, e li k fè ekip lan chanpyon, madanm misye ap poze de foto pou jistifye ke nan ki dimansyon ke, non.

Ou pa ka ou pa ka bezwen rezoud yo. Donk tout kondisyon sa yo fè ke pa gen okenn jwè ki t ap reyisi. Menm Mbappé, wi Mbappé meyè jwè chanpyona de Frans la. M panse ke se swa Mbappé oubyen Messi ki merite meyè jwè chanpyona de Frans la. Men, se yon sezon echwe pou Mbappé.